Byenvini sou chanèl Wilner Cerilus lan, nou pap janm sispann remèsye chak grenn moun ki deja abòne a chanèl la, ki toujou mete yon like pou nou, ki toujou kite yon kòmantè pou nou, e lè w fè sa ou vrèman ankouraje nou nan travay ke nap fè a. E nap remèsye egalman ou menm ki poko abòne a chanèl la men ki toujou gade videyo, ki toujou kite yon kòmantè pou nou. Rete yon grenn bagay pou fè koulè a se abòne a chanèl la e aktive ti klòch notifikasyon an yon fason pou pa rate okenn videyo sou chanèl lan. Paske sou chanèl sa nou tou fè anpil efò pou nou poste videyo ke nou panse kab enterese w. Nan ti videyo jodi an se yon kesyon ke nou vin reponn avèk yon sipè abòne ke nou genyen sou chanèl la. Nou te fè yon videyo ki pale kòman ou kab ekri yon moun sou WhatsApp an kreyòl pou moun nan jwenn mesaj la nan kèlkeswa lang ke ou vle a. Super abonné a te poze nou kesyon, li mande nou kòman, eske nou kapab fè sa, e sou Facebook tou, sou Instagram, sou Twitter, kelkeswa rezo sosyo. Nou di wi, nou kapab ekri yon moun an kreyòl sou Messenger, sou Instagram, pou moun nan jwenn mesaj nan kelkeswa lang ke ou vle a. Nou pral montre ou kòman ou fè sa. Pa egzanp, si nan ale sou Instagram, nan ale la sou Instagram, epi nan chwazi yon kontak pou ke nou kapab ekri. Dakò, m chwazi, m chwazi kontak sa a epi m ap ekri l. Mwen tape, mwen, mwen tape, m ap tape mesaj la. Ebyen la mwen wè 3 ti pwen yo deja parèt bò gif la. Ou menm ki te deja gade videyo ke nou fè kòman pou ekri yon moun sou WhatsApp an kreyòl pou nan jwenn mesaj nan kèlke swa lang ke l vle a, ebyen si w potko gade videyo sa a nou konseyew al gade l pou wè kòman ou fè sa. Nou klike la bò kote 3 ti pwen sa a la, e ansuit nal klike kote k di tradiksyon, epi nou deja wè detekte lang epi pòtigè. La yn fwa ke nap ekri, ebyen fraz ke nap ekri lap deja di nou men ki, men nan ki lang ke nap ekri fraz la. Pa egzanp si nou ta di, kòman nou ye? Ok, kòman nou ye? Lal deja dim se kreyòl ayisyen ke mwen ekri. Ok se kreyòl ayisyen ke yon rip di como você está como você está la si m ta ekri l m ta vle mete l an fransè li di comment allez vous comment nou ye comment allez vous La m mete l an fransè. Si m ta vle mete l an anglè. Ok. Li di m, How how you? How how you? Si m ta ekri yon lòt fraz. Pa egzanp, si m ta di, Je suis bien. Wè la, l deja di m se fransè ke m ap ekri. Je suis bien. I am well. Li banm an anglè. Si m ta vle m te la an pòtigè oubyen an espanyòl. Estoy bien. Estoy bien. Kèlkeswa e nan lang ke nou vle moun nan resevwa mesaj la, moun nan kapab resevwa l san ke nou pa pale lang ke moun nan resevwa mesaj la. Sa se pou Instagram. Si nou ale pou Messenger. Ok si nale pou messenger nou chwazi yon kontak epi nale komanse ekri la nap klike kote nou wè 3 ti pwen an la e ansi nou pral klike kote ki di tradiksyon epi nou ekri nou komanse ekri la si mta mete la je suis

E an pòtigè, al di sou un médico, sou un médico. Si m ta vle mete l nan yon lòt lang, ki vle di la nou wè tout lang yo, eske nou wè kòman tout lang yo parèt la? Kreyòl ayisyen ap di mwen se yon doktè, ok? Mwen se yon doktè. Ki vle di yon moun ki pale fransè, li kab ekri yon moun Ki pale kreyòl san ke li menm li pa pale kreyòl moun nan resevwa mesaj la an kreyòl. La se pou Messenger, ebyen kèlkeswa pa egzanp si w gen lòt rezo sosyal sou telefòn ou kapab eseye l ebyen l ap mache nòmalman. Si w gen Twitter ou ekri l. Ebyen lap mache nòmalman. Se konsa ke nou kapab ekri yon moun an kreyòl sou rezo sosyo yo pou nou jwenn mesaj la nan lang ke nou vle a. Mèsi paske ou rive nan fen videyo a e pa bliye kite yon kòmantè pou nou. Lè w fè kòmantè yo sa vrèman fè nou di byen e lè w fè kòmantè yo nou kite yon kè pou ou an retou. Wap tande nou ankò nan lòt videyo sou menm chanèl sa ki se Wilner Cerilus.